On nèg rete la l fè w fè 2 mwa ap fè tenten epi konn a on nèg ekri 2 3 bagay sou Facebook ala pou fini. Non bagay la twò fasil pou kantite dega ke ou menm ou fè. Mwen m panse ke dcpj si l arete tè si l arete Seapè fò l arete Theriel fò l mete manda dèyè Theriel tou wi. Non se 2 moun k asosye k ap mache ansanm. Ou pa ka mete manda dèyè youn epi lòt la w kite l. Ou pa ka arete youn lòt la w kite l. Paske se yo 2 k fè dega.
E m te di w sa wi se moun sòt sèlman k pou tande w wi. Enbesil a moun sòt sèlman ki pou tande w wi. A mwen menm ou wè jou m anraje pase m pa janm anraje ou wè jou m anraje nan dosye w la m ap anraje pou tout bon m ap anraje pou tout bon e m fè anpil rezèv pou e ou di gang mwen ye. Ki lè sa?
Lè m te di snaypè pa e bay snaypè a e manti a ou sonje ou pa bliye bagay sa lè m te vin an m di bagay operasyon vilaj de dye bagay tout bagay sa yo se manti m sonje wi nan mwa de me debi me Teriel te moute sou emisyon l nan aswè epi l di. Li di m se gang. Wi. Si w di ke.
Te gen tout bagay sa.
Si w di yo pa pa atake Vilaj de Dye. E pou tout efò ti mesye ap fè la w se gang. Ou pa met pye w atè. E sa l t ap di m ap repete wi. E men al met pye w atè. Ou pa mete pye w atè. Ou pa. Ou ap voye moute. Depi w kapab fè sa monchè. Se gang ou ye. Bon kounya mwen menm m ap viv Ayiti. Se yon peyi difisil wi. M pa p pran revanch non.
Mwen pa p pran revanch. Men Theriel te trete m de gang paske m te di pa gen yon mèd k ap fèt nan Vilaj de Dye. Li menm kote l chita Nouyòk la, se li k pye l atè paske se sa l te di, ou pa met pye w atè e ou rete kareman ou di se manti pa gen operasyon k ap fèt nan Vilaj de Dye ou bagay. Si Sniper nan prizon, Theriel ou e lapolis mwen lapolis ta arete Theriel tou wi. O o! Ki moun ki voye Sniper moute? Men. Ki moun ki fè règ dezòd jou elbe fè règ lòbèy yo lan dosye sniper materyèl? Ki jan jou elbe? Oh, twit yo la wi. Lontan?
Non, wi, twit yo la wi. An me? Si w vle m ka mete twit yo la sou bagay la la. Twit yo la. Twit yo la. E bagay Jackson sa nou an gen pou l parèt konsa tou wi. Li gen pou l parèt konsa. Ou pale mwen. Depi yon nèg atake m. Afè m pa janm fini. Yo wè alak afè m pa fini, mwen m pa vin fè manti sou moun nan radyo mwen menm. Depi yo ata, w al an savo pou yo? A, depi yon nèg atake m pitit mwen, le tan ap ban m rezon. Ou pa ka kanpe lan radyo, m ap viv an Ayiti, ou deklare m se gang, se yon bagay ke w pa menm ka verifye. Sa di donk se ou, se ou menm ki gen, kote w chita Nouyòk la, se ou ki gen laverite lan men w. Ou manke moun ou vle an Ayiti dega, ou trete moun ou vle de gang an Ayiti. Pandan ke nou menm nou la nou pa kouri E jounalis kap travay an Ayiti yo Kit se sak machann mikro kit se sak pa machann mikro Yap travay nan de kondisyon ekstrememan difisil Pase wap travay la nenpòt nèg ka leve w a nenpòt ki m Mwa ma ya fèl ka fini la nou di yon pawòl yon nèg pa kontan Li vin kanpe nou la li leve nou devan radyo a Ou menm se nan yon chanm kay ou chita Nouyòk Epi ou se ou se ou se pic de la mirandole kote w chita a Ou manke tout moun ou vle dega an Ayiti. Jodi an, si Sniper lan prizon, ou se youn nan moun ki responsab. Teriel se youn nan moun ki responsab Sniper lan prizon. Pase se ou ki te pran l, ou fè tweet, ou di ke yo boule lakay li, yo boule machin li. Yo tout tweet yo la. Si w vle m ka mete tout sou, si w vle m ka mete tout sou ekran la. M pap fè sa. Men m te ka mete tout sou bagay la la. Sa Ayiti ou tap viv? Se Ayiti ou te ye, se jounalis ou te ye. Ou konn ki kondisyon jounalis an Ayiti ap fonksyone. Se yon peyi ki pa genyen moun ki chèf fè sa yo vle ladan l, gang nan fè sa l vle ladan l. Jounalis fè sa yo vle tou. Kounye a ou pa kapab moun k ap fè metye an Ayiti epi ou chita nan yon kwen w ap atake yo. Se sa w di k laverite, ki moun k ap ba w enfòmasyon? Se de twa kokorat ki wi de twa ti kokorat ki nan lari a wap bay 20 dola 10 dola kap baw enfòmasyon kòm nèg la li menm fòl fè ti kòb manjel mwen menm mwen gon nèg m pa pral di zanmim nim pap lonmen non moun nan men m gon nèg ki te nan prizon ki te nan menm selil avèk Shelson Sanon misye te konn pran plezil voye voye enfòmasyon materyèl wi epi misye di la aswèl chita lap ri wi sa vle di donk dezenfòmasyon ke ou pa menm ka verifye. Ou konprann? Al di karèman ou trete m de gang pou tèt Sniper ke w pa menm konnen. Sa k pase yo arete Sniper e.
M pral woule video Sniper a. M pap lage bay tweet deryè l yo m pap lage yo paske m pa tire sou anbilans. Men fò m te reponn ou. Bagay sa pa ta ka pase jan l pase la epi ou panse m t ap vin nan mikwo a la epi m pa okipe w. Jamè de la vi. Pase wap fè wap fè wap fè pwopagann chita nou chèche kote w chita anndan yon chanm kay ou pran yon telefòn wap rele moun an Ayiti yo yo baw kèlkeswa enfòmasyon yo baw la pou w annik pati la aswè ou tonbe radote aprè sa w di je sui TT sa vle di sa moun ki baw enfòmasyon an ki moun li ye kote w konnen l pou sa w pa t je sui TT depi lè w te Ayiti se pa revanch map pran sou ou non men w te trete m de gang
ou te trete m de gang. Se gang ou te di m ye paske m te di pa gen okenn bagay k ap fèt nan Vilaj de Dye. Mwen m se ou konnen ou mande m pou m met pyem atè a kote m ap viv? E pa Pòtoprens m ap viv? Mwen m di wi nou m di nou sa chak jou vit machin mwen patente m pa lwen machin blende atè a la m ye ou menm se Nouyòk e ou kache pou w radote. Konnen ou rete chak grenn moun ki konn Ayiti w atake yo. Depi yon moun di yon bagay li pa dakò avè w ou atake moun nan sou baz se ou menm ki bis tèt li ou konnen ou pa klin. Ou pa Mister Clean. Ou pa ka ou pran tèt ou te kòmdadou se pik de la mirandòl. Kote ou chita se ou gen verite lan men ou. E pi gen de twa moun sòt nan dyaspora avèk an Ayiti kap swiv ou. E pou deklare tèt ou se wa sou rezo sosyo a. An pou atake moun ou vle. Jan ou vle ou kreye ou fabrike sa ou vle. An fonksyon ki de twa bagay ke de twa kokorat di ou. On kokorat ki rele Sniper. Met on kagoul nan figi li. Monchè konpliman a Morvan ki li menm te denonse misye. Mete yon kagoul nan figi li. Chak jou l parèt li di moun kafou fè yo pa bezwen kouri blende ap vini. Li radote chak jou men Tirèl tap pa kòt li. Ou pa ka frekan kote w ye a kòm nan lwa ap pwopòz se ou menm ki sèl e pa an Ayiti lòt ap viv. Atansyon tout moun kap tande m yo la m pap pran revanj men fò n konprann mwen. Misye te trete m de gang paske m te demanti yon enfòmasyon l te bay. Li te di e la police ap kraze vilaj de Dye la, Izolan kouri sou moun, si nou vle tout son sa yo m ka lage yo wi, men m pap fè sa. Izolan kouri, Izolan kache se moun li voye al gade pou li, li pa ka parèt ti pwent tèt li, aktyèlman la Sniper ap benyen nan pisinn Izo, se te pawòl sa yo. E sa n te fè wi. Yon bann bagay se sa nou fè wi la a nan mikwo sa a. Bon e genyen lè nou wè m vin la, gen de lè nou wè m pa lonmen non moun. Yon seri de dosye. Se jisteman e pou m pa kraze peyi a. Paske se pa tout bagay moun k ap tande w bezwen konnen. Gen bagay ki bagay deta, gen bagay w ap di, gen bagay ou p ap di. Kon lè w menm ou monte Ozetazini ou chita, mwen m pa gen oken pwoblèm ke ou fè yon jan pou w ganye lavi w. Sa pa deranje m mwen menm. Tout moun gen fè vi yo jan yo kapab. Menm nèg k ap fè gang nan e li menm se lajan l bezwen. Kon a se li k konnen. Lè yo kraze tèt li lan gang li se li k konnen. M pa gen m plenyen pou li. Si se gang li ye vre. An pou wete w pede atake nou an Ayiti sou pretèks ke se ou menm ki Mistè Klin. Men jan m di nou an, lè yon nèg rete kay mwen, nèg la trete w de gang. Ou konprann? M kite kay mwen la depi 15 mwa m pa lakay mwen. M ap pran tout frap mwen an Ayiti. Epi yon nèg rete nèg la trete w de gang. Paske w demanti yon enfòmasyon. E fò n konprann mwen. Ou konprann? Se pa zen, m pa bezwen zen, m pa bezwen fè zen. Men nan eseye konprann mwen. Non nèg rete li trete w de gang. E pou sa pou sa gang ap fè ayisyen la a, ou konprann? Sou tout teritwa a sa gang ap fè la a. E pi yon nèg lan bon plezi l depi l trete w a se gang ou ye monchè avèk anpil fasilite. Ou konprann? E paske w di ke snaypè pa snaypè pa polisye vre. Epi ou se gang pou sa. Nèg sniper ap fè bon travay pou la repiblik. Kounye a ou paka fè tankou m paka al fè tankou sniper ki di ke elbe pa vle bal elbe pa vle bal li pral fè operasyon la elbe pa vle epi nèg yo moute son peyi difisil hein sniper pral fè bon m chache bagay la pou m li l pou ou. Bon m chache l pou m li l. Ou pou kò. Ou konnen mwen m fò m bay ti blag. Ou pou kò. Bon m chache twit la, twit la rete. Li pa la. Kite m chache pou ou, kite m chache pou ou.
Non, non. Snaypè son e, e. Paske peyi a, peyi. Sa pa enterese. Peyi sa twò, kòm si m ta di. Ok, men, men, men bagay la. Fò. Men ban m bay li pou ou. Gen yon gwo rankont ki fèt la pou te transfere snaypè. Ki bo yo tap transfere l ki bo. Tande non, se li ki move, ki move a. Nan jou sa yo la, yo pap ka revoke l konsa. Men y ap wè si yo ta voye l lwen. Swa nan Nò ou Grandans. Men nou ranse. Swa nan Nò ou Grandans. Si Elbe ta fè sa vre. konnen se prèv ankò li plis kanpe bò kote gang yo antretan vilaj la ap pran ti frap ap pran ti frap li tete hehehehe mwen se teriel delis hehehehe Raphaël byen renmen sa tande evite distraksyon move gou sa yo wi misye se bon polisye epi li atè te gen yon polisye Simo ki te bay tèt li non sa misye aktyèlman ap viv usa. Pa konfonn, pa konfonn yo. Kite polisye a travay, pa anmède l mèsi. Mwen se Theriel Thelus, TT.
Se mwen k renmen sa. Oubyen ou menm k ap fè sa. Si w pa kite pale m ap li toujou. Rete yon minit edmi. Si w pa kite pale m ap li toujou. Rete yon minit edmi.
Sniper se yon bon polisye. Misye mare anpil.
Mwen resi pran. Gon oditè malveyan ou konn sa li ekri sou telefòn mwen an. Lè m di w yo malveyan oo Snaypè rete sou do yon kay Pòtoprens li fon sèl kout bal New Jersey li kenyen yon tou trèl. Kisa w. Pase l pou isit! Sniper se bon polisye wi. Misye malen anpil. Men lòt polisye gen difikilte pou konn si se li. Si se li menm. Sof si ou nan ekip li. Pi fò nèg ki tonbe anba men. M pa ka ranje mikwo. Ou tande? Pi fò nèg ki tonbe anba a, se misye k lage yo atè. Tankou, tankou Fenel, Deporte, Ti Izo, pou m site sa yo sèlman. TT. Yo aranje l lè l fini. Tete konfime misye se polisye. O wi, an n ale kounye a.
Epi mwen gen tout non pwomosyon l. Tande non. Epi mwen gen tout non pwomosyon l. Epi inite l ye a. Konfizyon an pèsonn pa konnen nan ki inite l ye. Paske li souvan opere ak pwèske tout inite yo.
Ala
cute. Ou menm ki fè sa. A la cute, misye opere nan tout inite yo.
Wè, men, menm jan ou wè le salut est personnel, se menm jan tou.
Ay di nou, misye sou tout. Banm chaje telefon pou man li. Misye sou tout e li, li opere nan tout inite yo.
Nan itag li ye. Banm chajè a male tanpri. Gade yon vye moun mesye. Male lontan e ou k fè sa wi. Evens poukisa ou kite nou dan lè an. Se mari Raphael ki fout ou frap sa. Pita si wap pale pale avèl. M pa tap li bagay yo.
Bondye fè tete konnen mwen menm avèl nou zanmi pou lavi. Ou mèt ranse. Ou met ranse. Ou tande byen pèp la. Misye sniper nan tout inite. E sak fè yo paka dekouvri. Apye l kanpe l dou. Mwen se Teriel Thelus. M fin pale epi dat se. Bye bye people.
Tòkifolive ap ba w bon jan enfòmasyon ke w ka fè konfyans.